Nan sal konferans lan, nou te fè yon brèf rezime de Anatraf. Bon, nou kapab redi kisa Anatraf ye. Anatraf se yon asosyasyon nasyonal ki regwoupe 58 atelye atravè tou le peyi. Ladan li gen yon estrikti byen òganize, li gen yon asanble jeneral, li gen yon komite egzekitif, li gen komite depatmantal, e a lenteryè menm de l'ANATRAPH nou fòme sa rele yon ekip teknik, ekip teknik sa se li menm ki genyen dwa e ki gen kapasite tou pou rezoud tout aktivite ou byen tout pwojè ke nou genyen avèk ONG yo ki pèmèt yo ateri. Se nan menm ide sa jodi a nou nan rejyon Pòdepè

etatik yo, plis Leta, pou nou kapab tonbe avèk, pou nou brase lide sou kesyon lamanjay. E nou sot wè entèvenan ki sot pale yo tou, yo sot kòmanse poze de pwoblèm. E se tout pwoblèm sa yo anatrap nan kad pwojè sa a, pwojè pach anatrap la, pou nou rezoud tout brase lide sa yo ke nou pral pèmèt nou mete yo ansanm pou nou kapab rezoud a. pwoblèm ke nou tande e ke nou konstate ke peyi a ap viv. Se sa k fè Anatraf li menm li konsyan de tout bagay sa yo, paske pa bliye ke nou nou kwafe prèske 700 mil fanmi atravè tou le peyi. E Anatraf gen yon misyon, retire yo nan nan nan. nan sistèm familyal la, sistèm atizanal pi a mete yo nan sistèm semi endistriyèl e an menm tan fè yo vin antreprenè. Se se objektif pa Anafriks e se sa fè nou nan Pòdpè jodi a. Nou ankouraje lè se liv, logo, plis pou liv edatik, lè pwofesyonèl, avoka, pwofesè lekòl, inivèsite, etidyan pou yo mobilize. yo pou nou kapab wè kòman pou nou kapab ede leta paske pou nou tout nou panse ke se sèl leta k ka pote yon solisyon men a kanal dè zòganizasyon dè òganizasyon fanm ò tout òganizasyon yo òganizasyon legliz tout moun sa yo nou dwe chita ansanm kòm n ap fè la brase lide se vizyon sa a anatrav genyen se sa k fè nou atravè nou genyen 10 fowòm depatmantal ke nou ap òganize e nou te sot wè. Responsab la sot pale nou de yon dat byen presi 18, 19, 20 nou tout pral reyini ankò Pòtoprens pou n al rebrase lide pou nou avanse tout pwoblèm k ap travase nan domèn nan se sa wòl anatrav Ke li pèmèt ke jodi a nou nan zòn nan la pou nou kapab fè brase nou de sa. Mèsi men kòman nou fè.
Pa fowòm nan nou ki pral ankadre moun yo nou deja ankadre yo wi nou deja anatay deja ap ankadre moun yo se akoz talè nan wè nan entèvansyon ke nou te fè nou doute gen de pwoblèm ki te pèmèt ke anatrap egziste ke se kisa ou te ye se mwen pran yon lòt bagay andan sistèm nan moun yo pat genyen sistèm danbalaj lè yo mete yon. fon konfiti, yo pa t konn ki jan pou yo te anbale l. Yo pa t kapab konsève l. Mentnan o nivo Anatap, nou bay moun yo fòmasyon, yon konfiti Anatap ap fè dezan. Yon, kèlkeswa, hein, yon, yon kremas. E nou fè dè, dè pwodui derive. Tankou kounye a se ba yo pral etone w ap tande kremas lam veritab, kremas kakawo, kremas likè. Gon dal pwodui derive ke anatraf nou fè avèk moun yo, nou ankadre yo. Mentnan piske nou ankadre e nou vin reprezante filya atravè peyi Dayiti, se tou nòmal fòk nou gon dyalòg, fòk nou mete yon kodèks ki, yon kodèks pou nou kapab mete, men pou nou jwenn li se pa rete dè biwo Pòtoprens, menm jan wè Mèt Dezogis te sot ap fè la. Fòk nou mache pou nou al brase lide avèk tout popilasyon an pou nou bagay nou an ka gon pòte nasyonal. Se sa k fè ke a pou ankadre a, nou deja nan ankadreman. Mentenan kounye a, se bagaj n ap chèche, se lòt zouti n ap chèche pou ANATRA gen yon fòs epi pou l reprezante yon fòs nan filyè a. Epi Leta ap pral amize l tou sou tout brase lide sa yo. Epi menm jan gen yon entèvenan ki sot di, epi Leta di bon, sa a vrèman li gen yon lejitimite Paske se yon bann moun ki mete tèt yo ansanm, se son òganizasyon etatik, òganizasyon fanm, vodouyizan, fanm, jounalis, legliz, ougan, tout bagay, lekòl, inivèsite, ki mete tèt ansanm, ki mete sa, mwen menm antanke Leta, antanke fòs, m mete so, e sa vle sèvi yon lwa pou nou kapab kouri de tout sa n sot tande, m pa bezwen repete yo nan sal la, konsènan Duvalier. Kòman nou rekrite yo? Pami sa, pa egzanp, si m ta di w delege depatmantal lavizyon oubyen mèt la k bò kote m nan ki gen òganizasyon. Nou sot di w talè a nou gen 58 atelye de fòmasyon. Chak atelye gen pi piti ladan l 30 moun, 30 fami k ap travay. An nou lojik lè 30 moun sa yo mete tèt ansanm, yo fè yon lo de pwodui. Pa egzanp, yo te depanse 100 goud alarigè pou se lo de pwodui. Yo vin fè. 100 dola pa egzanp, w ap wè 500 goud. Pran 100 goud a 500 goud. 500 goud sa a, yo vann pwodui sa a. Revni sa a repati. E chak yon grenn fanmi ou konnen nan peyi Dayiti ki kantite timoun ke yon fanmi genyen. Se a lèd de dyagnostik sa a ke ANATRA fè lè nou kanpe se pa e genyen nan bagay sa a li genyen kat pou nou pa di 75 a 85 pousan fanm ki nan mèt aktivite sa a. Se sa k fè se yon dyagnostik ki fè kè nou tande, kè nou dou, nou gen nonm de fami sa. E si w pran 58 miltipliye a la rigè pa 30, w ap gen tan wè yon senp rezime. Wi, bon, e Anaki ap genyen nan kòm objektif pou l konbat pwoblèm ensekirite alimandya nan peyi a. E. Menm nou genyen e Inyon Ewopeyèn ki ankadre nou. Nou ta renmen konnen nan ki kondisyon ke Inyon Ewopeyèn ankadre nou. Bon, e se yon bèl kesyon. Inyon Ewopeyèn, nou pa, nou pa di nap rive konbat sa non, nap travay ansanm. Se sa nap fè la pou wè si na. vin kanbe yon fòs nan domèn nan. Pou nou fè se dyalòg anatrap nan pami aktivite l yo nou konnen se òganizasyon peyizan ke tout moun yo, tout peyi, tout peyizan yo regwoupe yo ansanm pou nou fè dyalòg sa oubyen pou n vin nan depatman la anatrap pa t ap jwenn mwayen pou l fè l. Èske w konprann? Nou pa t ap jwenn mwayen. Se a raz ide nou nou mete ansanm, nou ekri de ti pwojè avèk ong yo, epi ong yo yo menm yo reponn nou fas a bay avèk egzijans ke nou fè yo, avèk aktivite ke nou wè ke ki, pa egzanp, si w gade la avèk plan de kominikasyon ke nou bay ki objektif, men sa nou pral reyalize, men sa nou pral reyalize, epi nou kontabilize l, ki fè jodi a prezans nou kapab nan depatman se wòl sa. tankou pach Inyon Ewopeyèn, se li menm ki pèmèt jodi a nou ka prezan, ka fè wè Anatrap ka prezan nan kò nou. Paske Men an retou kisa li spere de nou?
Li pale de ki Inyon Ewopeyèn? Non, ebyen Inyon Ewopeyèn kisa li espere de nou? Se yon fèy de wout ki pèmèt tout sa nou te planifye yo, pa egzanp anndan pwogram nan, si nou di n ap fè 10 fowòm, jodi a se premye fowòm nan nou kòmanse l Pòdepè. Men èske pwodui nou fè yo, Inyon Ewopeyèn pa jwe nan men nou? Oh non epa Union Européenne pa bon e okontrè li mete w se yon levye Union Européenne ede nou jodi a petèt si se pat Union Européenne petèt ou pa tap konn tout aktivite ke Anatel genyen atravè tout peyi a epa sa menm entènasyonal sa vle di Anatel li pa achte pwodwi nan men nou non men li se yon eleman de fasilitatè ki pèmèt ke Anatel pran pi jan.

on chita tande, on brase lide avèk diferan aktè nan depateman an ki konsène pa pwoblèm ensekirite alimantè la. E se nan sans sa a, pwogram ke nou menm, ke FPARH, Inyon Ewopeyèn sibvansyone pou nou menm Anatraf la, gwo objektif li, se rive mete chita yon platfòm de diskisyon, pou n pale, pou n kapab jwenn solisyon dirab, solisyon altènativ ant diferan aktè sosyete sivil la e Leta pou n kapab abòde pwoblèm ensekirite alimantè la e jwenn de solisyon altènativ antre nou Ayisyen dabò pou n kapab pèmèt ke pwoblèm grangou a nou abòde l avèk yon serye e nou pote, jan m sot di la, de solisyon dirab ladan l. E o nivo, se yon pwogram li menm ki kouvri tout peyi a, e kote ke nou gen de deba ki lanse otou de 10 departeman peyi a, jodi a la nou nan Nòdwès, nou genyen la semèn pwochèn pou nou twouve nou dan la Grandans, answit pou nou ale nan Nip, answit pou nou ale dan le Nò.

CNSA ki se yon aktè patikilye, yon aktè privilejye nan kesyon an, se vini, nou chita, nou brase lide, e pou n gade ansanm pou n wè ke pwoblèm ki fè ke jodi a la a, y ap pale de yon katastwòf imanitè an matyè de sekirite alimantè ou an matyè de famin an Ayiti, se ki koz li? Se ki sa ki fè ke jodi a la sitwayen yo plis anklen pou y al chèche manje pèpè olye ke yo konsantre yo sou manje lokal? Se ki sa ki fè ke jodi a leta li menm olye ke li ekspòte li rantre nan lojik pou li enpòte manje pèpè vin nan peyi a? Donk pou ki sa pwoblèm la tè a pa kapab poze de manyè aske Pou sa nou ta rele ekspilsyon fòse ki toujou ap fèt oubyen lè y ap deposede peyizan yo de tè, poukisa ke Leta pa kapab mete de mekanisme bokou pli dirab, de pwojè pou pèmèt ke moun yo, yo pwodui, men yo pwodui pou le mache lokal, pandan ke yo pwodui pou le mache lokal, men yo pwodui nan pèspektif entènasyonal. Poukisa tou nou gon filyè de transfòmasyon ke nou pa kapab nou poko ka jwenn de patenarya avèk leta pou pèmèt ke nou vann de pwodwi de kalite, de pwodwi derive e fè an sòt ke lè famiy ayisyèn ki enplike nan lojik de transfòmasyon de fwi yo, nan transfòmasyon de pwodwi lokal yo, yo menm yo genyen yon reveni konsiderab ki vin nan men yo pou pèmèt ke yo viv e reponn a bezwen fondamantal fanmi yo e pèmèt ke yo kontribye tou nan ranfòseman asyèt fiskal sinon asyèt ekonomik peyi a. Gens, ou pale de kòm etan donne sa de pwojè, e o nivo de l'association oubyen de regroupement, kòman nou fè pou nou kapab ede, akonpanye moun sa yo Nou konnen ki vrèman meprize o nivo de sektè, o nivo de sektè agrikilti. Lè nou pran maten la, se vre fowòm sa ap fèt, men lè vrè konsène pa prezan. Men eske nou panse nou pral valorize mesaj ke nou vle fè pase a pou atenn objektif nou e o nivo, pa sèlman o nivo depatman Nòdwès, men o nivo de la Repiblik? Yon tèl kochma, pase vrèman patikilye k konsène yo pa prezan. Anfèt, se sa nou fèk nou t ap eseye gade ansanm avèk ou. E nou konnen ke chita pale, dyaloge, se pa yon bagay ki twò fasil lakay nou, nou menm ann Ayiti. E sitou ke lè ou vle konstwi dyalòg sou yon pwoblèm osi konplèks, yon pwoblèm osi majè ki se sa n ta rele pwoblèm, ensekirite alimantè la. Nou konnen ke se pa yon pwoblèm ki fasil pou ou abòde, e nou konnen tou aktè yo pa toujou gen veleyite pou yo menm yo vin chita pale, pou yo vin chita diskite. E se nan sans sa a nou menm nou di ke an nou kòmanse motive yo, an nou kòmanse sansibilize yo pou yo konprann enplikasyon yo. pou yo konprann responsabilite yo fas a sektè agrikòl la. Paske de tout manyè, nou pa kab pale de otosifizans, nou pa kab pale de otodetèminasyon de Leta, si ke nou pa poze pwoblèm nan kote l dwe poze. Ou pa ka di m ke jodi a la, nou vle pale de souverènte Leta, lòske sektè ki konsène a, ki se sektè peyizan, sektè agrikòl la, Ou pa chita ansanm avèk yo pou poze pwoblèm yo. E nou menm, se sa fè nou di ke menm lè yo pa prezan, men yo genyen pou yo tande enfòmasyon. Paske enfòmasyon ke nou menm nou vin pran la, se enfòmasyon nou pral gaye sou tout rezo sosyo yo, sou tout lòt espas medya yo. Donk sa vle di nèg yo ap tande e yo genyen pou yo jwenn enfòmasyon ki dwe jwenn nan pou pèmèt ke yo menm, yo, yo sansibilize mye. E lòt bagay ke nou gen pou nou fè, se ke deba sa ke nou kòmanse a, li pap rete nan nòd, nan nòdwès. Se yon deba ki amòse nan nòdwès. Se yon chita pale kote ke moun nòdwès yo menm, yap pote deziderata yo. Òganizasyon sosyete sivil nan nòdwès ap di kòman yo konprann pwoblèm lamanjay la. Kòman yo konprann pwoblèm sekirite alimantè la pou yo wè 1. Kòman yo kapab kontribye pou yo jwenn de solisyon altènativ, de solisyon dirab, men dezyèmman, kòman ke ansanm dòganizasyon sa yo kapab rive sansibilize Leta, sansibilize lòt sektè ki konsène yo pou yo devlope de mòd de patenarya ki ankouraje, ki ranfòse pwodiksyon lokal la, pwodiksyon nasyonal la. E lòt bagay ke nou genyen, sè ke. Nou di ke deba yo se de deba ki ap reyalize nan 10 departeman peyi a. Wi, Mesye Genz, mwen tande ou pale ou vizite plizyè depateman, men nou konnen li pa chòz fasil kòm chèf de pwojè oubyen òganizasyon oubyen regwoupman ke nou pwal fè yo, ki mwayen ke yo pwal gen nan men yo pou yo kapab reyalize pwojè ke yo gen yo? A kou si, mwen panse se de pwojè a kou tèm, yo pa ka pwojè a lon tèm, vi ke nou konnen depi wap pale de pwoblèm manje, sa vle di yon pakèt bagay, gen timoun kap mouri lafen. E pa sèlman nan depatman Nòdwès, prèske nan tout peyi a, nou tande majorite manifestasyon n gen yo di w se lavi chè. Eben, jisteman, nou kwè ke pwoblèm ensekirite alimantè la se yon pwoblèm konplèks. E se se nan tèt frèt, nan tèt repoze, e se nan responsabilize tout aktè ki konsène yo ke nou kapab rive jwenn de solisyon. E lè nou di pou nou jwenn solisyon, nou pa nou pa kwè ke nou pral abòde pwoblèm nan an amon, men fò nou abòde l an aval. Se chèche, paske se pa chita nou di nou rete nan Repiblik de Pòtoprens epi n ap reflechi pwojè, n ap reflechi pwoblèm moun yo, men se vini, nan zòn yo, se vini nan lokalite yo, chita ansanm avèk yo, analize ansanm avèk yo ki sa yo menm yo genyen kòm revandikasyon majè. E se sa k fè nou menm nou di nan kad pwojè PARCH Inyon Ewopeyèn nan, nou kwè ke nan dyalòg sou sekirite alimantè la pou n rive mobilize moun yo, Pou n rive sansibilize moun yo, se chita pou n chita pale. Donk se antann pou n antann nou pou n di pwoblèm ensekirite alimantè la se yon pwoblèm konplèks. Nou pa kapab jwenn de solisyon sou podraj ladan l. Nou pa kapab jwenn de solisyon avèk bagèt majik. Men se tout aktè ki enplike, se tout aktè ki konsène yo, se tout aktè a nenpòt ki nivo ke l ye ki genyen de responsabilite pou ki mete men a la pat pou ki mete sèvo yo, pou ki mete lespri yo pou ansanm nou analize pwoblèm nan an granmoun e an granmoun tou pou nou jwenn solisyon yo. Nou pa di ke nou ap soti nan lojik kote ke nou p ap manje pèpè, men kèlke pa, pandan ke nou p ap manje pèpè a tou, fòk nou dakò pou nou chita pou nou pale e fòk nou dakò ke pou pwoblèm ki genyen nan kesyon agrikilti a nou ede leta. Nou ede leta paske pwoblèm nan se pa vin voye toya sou leta men se ede leta konprann ke pwoblèm nan pa ka chita nan biwo Pòtoprens. Pwoblèm nan se desann pou n desann nan kominote yo, se analize pou n vin analize ansanm avèk moun yo, se deziderata yo, se revandikasyon sektè agrikòl yo, sektè plantè yo pou nou vin tande, pou nou wè si vrèman gen solisyon ke nou dwe jwenn e kòm nou dwe jwenn solisyon pou n wè kòman ke yo menm vwa pa yo. vwa moun sa yo ki pa gen vwa yo pou yo kapab pase, pou yo kapab tande, e leta kòm se yon dwa ke leta genyen anvè nou menm sitwayen, anvè sektè agrikòl yo pou garanti ke latè li disponib, pou garanti ke kredi agrikòl disponib, pou garanti ke moun yo, fanmi yo jwenn manje, e manje de kalite e sifizan sou tab yo pou yo manje, donk se yon dwa ke konstitisyon an nan atik 22 ban nou ke nou menm, Pou nou mande leta, pou nou ankouraje leta respekte dwa sa pandan ke lap mete mwayen ki nesesè pou pèmèt ke manje disponib e lòske nou responsab manje pou tèt nou, nou pap depann de lòt peyi e lò lòt peyi di yo pap ban nou manje ankò, pèp nou, sitwayen nou, pitit nou ap toujou oto depandan, oto sifizan e yo menm yap ka pran swen tèt yo nòmalman. Paske si demen si Dye ve yo di yo pap ban nou manje ankò nou fini. Ou pale anpil nap di mèsi a mesye Gens Bruno Beauchamp e Gens Auguste Gens de nap diw mèsi sou tele radio Ideal nan kad imaj jounen an mèsi. Nou diw mèsi e nou diw mèsi e radio tele Ideal nou salye tout telespektatè yo ki te pran tan pou tande e nou kwè ke yo tande mesaj la fèl pase yonn a lòt, yonn nan zòrèy lòt, yonn nan bouch lòt pou pèmèt ke nou degaje yon konsyans ayisyèn, yon konsyans nasyonal sou kesyon lamanjay la e pèmèt. Mwen pale a Madam Selitan Enelus nan kad reyalizasyon de pwodui lokal. Sa n ap gade la se piman lokal, chokola, kremas. Siwo myèl, se manba, tout se de pwodwi lokal. Madam, pale nou enpe de kijan ou fè pou reyalize pwodwi lokal sa yo? Bon, mwen reyalize pwodwi sa yo se gras a Anatraf. Mwen menm mwen se manm fondatè Anatraf depi 2002. Enstitisyon sa ap travay sitou fanm peyizan yo. Yo menm yo pa ale, se sa k fè bagay la yon ti jan kòmsi nou pa wè l twòp. Paske yo pa ale avèk moun lavil men se nan milye peyizan yo kote fwi peyizan yo t ap gaspiye. Pwodui nou t ap gaspiye, nou pa t konn sa pou nou te fè avèk yo. Se gras avèk Anatranv jounen jodi a ki fè nou ka fè prezantasyon sa a. E objektif Anatranv se fè fwi yo. tounen kòb. E wè mwen vre fou yo tounen kòb. E sim ta byen konprann ou di depi 2002 ou antre nan lojik konstwi de pwodwi natirèl ak pwodwi lokal. Eske pwodwi sa yo gen yon nonb de tè ou kapab fè ou byen lè nonb de tè rive pwodwi sa ap gate? Chak pwodwi gen nonb de tan pa yo. Sa depan de pwodwi. Chokola, Se nan peyi yo ye, ou konnen granmoun lontan konn mete chokola bò kannari oubyen yo konsève yo jiska konn fè 1 an a 2 zan. Kremas, Kremas sa la pou 2 zan, 3 zan. E ki lòt, konfiti yo, yo gen garanti 1 an. Nou ba yo garanti 1 an, la a nou wè avèk chadèk k ap gaspiye, sitou laferyè, laferyè. E son pwom twazyèm seksyon an. Sèl wap pale m de sa e chadèk. Wi enhen de chadèk ou konprann. Epi ou wè bèl etikèt tou. Wi nou fè wi. Eke anatraf se anatraf ki pwodui bèl etikèt sa yo ou wè m anba yo tou. Ou wè avèk de bèl etikèt. Ok lòt kesyon nap ap poze w. Wi. Eske pwodui sa kijan nou fè yo menm? E si yo gen lòt pwodui chimik nan yo ou se sèlman pwodui lokal ke nou fè yo?

alkòl, yon pakèt lòt engredyan ki pa lokal. Men ou di m lam veritab la, pale m enpe de kremas ke w pwodui ak lam veritab la. Ebyen, se sa a, paske lam veritab se youn nan fwi ke yo te meprize lontan. Mwen menm m sonje, lè m jèn timoun, si w rive kay yon zanmi w wè lap bouyi lam veritab, li sere l anba kabann, pou w pa wè se te lan lap manje. Men jounen jodi a, lam veritab est à l'honneur, paske nou fè kremas sa a. Avèk lam veritab, nou fè farin lam veritab, nou fè krokèt lam veritab.
Wi, wi, sa e farin lam veritab. Wi, farin lam veritab. Ou wè, malerezman Ayiti, pwodui yo la, y ap gaspiye, men nou pa jwenn ankadreman, ou wè, ki pou montre peyizan yo ki jan pou yo fè konsève fwi yo. E se sa k fè ki vin mete, kounye a la, gen sa yo rele egzòd riral la, konn a tout peyizan mizè deyò, ap kouri kite mòn nan vin gofè ravil men sa yo pa konnen ke
lam veritab la lam veritab la pwodwi yanm bannann vrèman se youn nan pwodwi sa yo ki refè kò a ki ban nou plis fòs ke vin manje di. Si m ta byen konprann tou avèk pwodwi lokal yo sa pa sa pèmèt ou viv pli lontan ou pa vle bay tan si ou pa gen sa yo ditou. Wi paske e e mwen menm m kapab di w mwen konn vwayaje Lèm ozetazini ti jounen tansyonm se 18 pa 10 depi mwen ayiti se 13 7 12 pa 7 tansyon an nòmal tansyon an nòmal paske mwen ap manje fwi lakay e moun yo se lò lòtbò ou wè valè peyi sa ou wè tout moun mande pou pati kite tout moun pa wè se pati kite peyi dayiti se lò lòtbò a wi. Pou w wè valè peyi sa fò w tounen lakay. Ou pa ka pa tounen menm. Bon mwen menm lè m vwayaje, lè m Ozetazini, lè m sot yon kote mwen m pa fon e mwen renmen fè kòb. Mwen menm mwen ti kòb. M di men ala profite monte m fè kremas. M fè kremas. M fete kremas. Pèp la achte kremas. Ok nou pral nou pral mete fen nan entèvyou sa. Pale m enpe de ti nèg sa yo mwen ti dous, kisa sa ye ti dounòt. Bon E e dous sa, mwen menm m fè dous tou wi, menm wè m tap gade li son dous ki fèt avèk pistach, sa m pa konnen orijin sa, m pa konn mèt li si la, m pa ka pale de, gen plizyè moun nan lòt tab la la, li gen plizyè pwodui lokal ladan, mwen menm sa map mande moun yo se pou yo mete yo pre la nati, jounen jodi a se sispann manje pwodui enpòte yo, se mete nou pi pre lokal. E lè nou mete nou pi pre e manje lokal yo, wap wè ou te gen gwo vant, vant ou ap bese. Tankou mwen menm. Wi.
Pa manje twòp diri. Pase lontan lèw t timoun se le dimanch sèlman nou te konn manje diri. Lendi a samdi se viv. Se viv la. Ok e si m ta byen konprann e o nivo de touris e kremas lam veritab la e ki efè sa fè sou gwo gwo moun. Eskile moun nan bwè esi lap sou byen pap sou. Bon kòm ou konnen son kremas li ye li gen alkòl li gen alkòl ladan ou konprann sa m tou alò sa depan sou goute yon ti kal li bagay men sou bon 10 boutèy kanmenm ou wap bagay. Pou la veritab la yon ti koli konsa sa wap achte konbyen kòb. 15 dola.
15 dola. Non, an nou pa di 15 dola. 75 goud. 75 goud.
Pa gen pwoblèm. Nou di w mèsi pou sou Tele Radyo Ideyal nan kad pwojeksyon Anatraf pwodui lokal. Nou di w mèsi. Ebyen, mèsi.
Ou kapab rebay non w ankò? Mwen menm se Madam Celitane Penelus. M rete Sen Lwi di Nò, nan yon ti lokalite yo rele Degranj. Men si m byen, avan menm nou mete fen nan antre sa, si m byen konprann nou gen yon konpayi k ap travay, k ap pwodui, k ap fè pwodui lokal sa yo? Wi.
Ou jwenn plizyè, pou Sen Lwi di Nò. Nou te gen 3 atelye, men gon lòt atelye se APL, li menm menm se nan milye peyizan menm li ye. Radyo Ideyal, Tele Ideyal, mete men sou kò w, n a bay lakay ou pou nou ba w imaj lokal la.
Enben ok, m ap tann ou, mèsi.